Lèw di kanaval anpil moun wè plezi banbòch lese frape. Nan Jakmèl mo kanaval la gen yon lòt sans. Pou abitan Sidès yo kanaval la se koulè kreyativite ak papye mache. Papye mache se yon teknik yo te konn itilize an Oryan pou fè kas gèrye. Nan peyi Lejip, yo te itilize l pou fè sèkèy. Ann Oksidan, yo itilize l pou konstriksyon. Teknik sa rive nan vil Alcibiade la nan lane 50 yo. Konsa, Radyo Djòl fè konnen se yon etidyan ayisyen ki te rantre ak teknik lan soti nan peyi Lalmay. Ede moun tankou Labe Placide Lyonel Simonis devlope l.
Gen pli de 40 an, nou kab di 60 an menm, Lyonel Simoniz se yon moun Jakmèl ki te toujou abite o ba de la vil, deside ke l ap fè lan madigra, lan kanaval, de tèt an papye mache.

Li vin pran la relèv, e pè a pè, pè a pè, papye mache a vin antre an grann ponp lan karnaval, e nou ka di si karnaval la an gen dimansyon sa a, se gras o papye mache.
Lyonel Simonis ki te premye atizan ki te vin komèsyalize papye-mache a. Genyen moun ki konfonn li panse ke se Léonel Simonis ki te vini avèk papye-mache a isit. Men, alepòk, te genyen Pye Ofyòt, te genyen Labi Plasid, te genyen tan dòt nèg ki t ap evolye nan domèn nan.
Papye mache a fanmi man zanmi man ap vale teren nan jakmel. Didier Civil se yonn nan espesyalis papye mache nan vil jakmel. Sou katye li te grandi li te gen chans travay ak yonn nan pyonye papye mache a. Papye mache a li menm ke mwen menm mwen te gen chans wè Lionel Simonis ap fè li se te plis o nivo mask Se ke Jakmèl te toujou gen yon tradisyon pou yo fè mask pou yo patisipe nan kanaval. Gen anpil moun ki fè papye mache. E gen diferan tip de papye mache tou. Pa egzanp, sou moun ap reyalize yon bòl an papye mache, avèk lè w pran yon moun k ap reyalize pa egzanp yon pòtrè an papye mache, se de bagay diferan. Nenpòt ki moun ka reyalize yon bòl, otomatikman yo montre l kòman, yo ba l etap la yo. Men, lè w pral rantre nan kad yon pòtrè pa egzanp pou w reyalize yon pòtrè moun, sa mande yon lòt teknik, sa mande fòk ou atis, fòk ou se yon bon skiltè, gen anpil degre danatomi pou w konnen apati de yon pòtrè, donk se pa menm travay ki egziste ant yon moun k ap fè yon mask, Avèk yon moun k ap fè yon pòtrè.
Atis yo nan vil Jakmèl pouse lwen teknik papye mache a. Chak jou, chak kanaval se yon chans pou yo kreye. Ane sila atis yo jwenn yon gwo bourad nan domèn atistik ak ekonomik. Nan zafè ki gen pou wè ak reyaktivite, atis Pòtoprens, Ti Gwav ak Jakmèl te brase lide ak konpayi grann pèsòn ki soti nan peyi Lafrans sou teknik pou fè ak anime maryonèt.
Se o nivo de manipilasyon nou pral gen yon lòt fason de manipile sètèn choz ke nou gen abitid fè. Men m panse nou pa t twò lwen de sa yo fè an. Nou pa t twò lwen. Se petèt nou te fè de pyès tou doun pyès. Men yo menm yo fè de diferan mòso. Sa vle di gen yon manipilasyon ki plis ke jan nou te fè pa nou an. Nou te plis an skilti. Nou menm nou te plis an skilti e kounye a nou plis gen mouvman.
Yon lòt bò, atizan ri Sentàn ki pa t janm wè klè nan zafè maskarad, kout ponyen adwat, kout ponyen agoch te pèdi lespwa aprè katastwòf 12 janvye a.
Majorite gwoup maske yo se nan Bad Lavil la yo sitiye e se youn nan kote tranbleman tè a te sanse fè plis ravaj. Se di kay tonbe sou mas sa yo, yo detwi nèt. e te gen nan gwo preparasyon ki te an kou. Lè ke nou vin jwenn sibvansyon unesco a, se kòm si m ta di w, se Bondye k nan syèl la ki vin desann pou atizan yo, paske tout nèg te gentan gwo dèt deja, epi yo poko wè ki kote yo pral jwenn lajan pou yo prepare, paske izi yo pap deside pre tou ankò, piske yo te gentan gwo dèt deja, ke ou poko ranbouse kòb sa, kanaval pat fèt, e ou pa gen ankenn moun ki ede w, ankenn òganizasyon ki vin ede w.
Lavi rekòmanse souri pou gwoup Maskarad yo anba lavil Jakmèl gras ak pote kole unesco. Yon van lespwa soufle sou zèv atis yo. Unesco pwomèt nan jou kap vini yo yon mize pou konsève bèl zèv ki fè repitasyon kanaval nasyonal la.

egal a plis lajan, men egal a plis malè tou. Paske ou kapab ap kouri dèyè lajan epi se plis e plis malè ou pote. Nou pale ansanm avè yo pou yo kontwole machin nan, sistèm frenaj la, kontwole lwil nan machin nan, dlo a. Epi chofè a tou sitou pou l pa bwè pandan li dèyè volan, epi pandan l ap kondwi machin nan tou pou l pa pale nan telefòn. Pou li konsantre li sou sa l ap fè a, paske sinon li kapab distrè a tou moman done. Menm lè se yon wout ke wap fè chak jou, men mwens neglijans li kapab koze yon pakèt bann malè, e sitou se vi wap transpòte.
Bon, pou nou tout pran prekosyon paske malè a lè w frape se yon sè w, se yon frè w, konprann? Fò w ka pwoteje moun nan.
Banbòch, defoulman, nan kanaval se lekòl lage, tout prensip al bwachat. San rete, se akolad, Lese frape, gagann gason pa kanpe. Men, pandan n ap fè terapi pou lespri nou, pa bliye pwoteje nou kont kolera! Ayisyen se yon pèp chante danse. Men m di nou, atansyon mikwòb ki ka mete terapi sa a kawouzelman. Woy! Pa di m gen pleziyis k ap kite mikwòb kolera vin fè ladènyè sou yo konsa la a? Nan kanaval, vire tounen nou swaf. Vire tounen, nou ta pase yon ti bagay nan bouch nou. Se san rete, n ap manyen lajan ki pase nan plizyè men deja. Machann manje kwit yo nou menm, se wololoy! Premye pri kanaval la, se nou k pou genyen l wi ane a! Manje nou byen kwit e lapwòptay sou tout lalin. Gade non, dlo klowòks nou eskòte nou la a, men nou, bannann nou, lam nou, tout lave pwòp anvan n sèvi ak yo, se pa sa? Kola nou pwòp Fre, enpi nou jere fatra nou. Apre tout prekosyon sa yo, se ta lave men siye atè si nou ta al chita vann tou pre twalèt yo sou pakou a. Kanta pou mouch li menm, an, piyay nan kanaval? No! Se pou patwon l kolera mete l nan chomaj. Enpi, pou lavant la, machann yo ka byen òganize ekip yo, moun k ap touche a, se pa li k pou sèvi manje a non. Ou di w pap negosye kanaval ou, pa vre? Bat pou pa al twoke plezi w nonplis ak mikwòb kolera a. Tankou bezwen w yo, pa egzanp, ou pa ka fè yo atè, mezanmi! Itilize twalèt piblik yo, ou wè. Si se pou mwen, ni mwen, ni mwen tou, e mwen menm, kolera pap fè pwen nan kanaval sa a. Enpi, nou deside slogan ane sa a, se pa de men anlè, de men anlè non, se lave men nou, lave men nou, lave men nou.
Mete nou nan plas yo. Santi limitasyon fizik yo. Fè fòs nou tounen fòs yo. Tout enstitisyon, leta kou prive, fè menm jan ak Meri Petyonvil. Konstwi yon ranp aksè pou fasilite moun andikape yo.
Yon ranp aksè se pasaj ki pèmèt moun andikape yo sikile lib ak chèz woulant yo nan enstitisyon leta kou prive yo. Pou ranp lan aksesib, fòk nivo denivelasyon an pa depase sen pousan. Sa vle di fòk ranp lan panche sèlman a sen pousan. Longè ranp lan depann de otè denivelasyon an. Ranp lan dwe gen yon lajè pou pi piti yon mèt. Li sipoze gen yon palye repo. Yon espas 1 mèt 40 nan koumansman an ak nan finisman ranp lan pou moun andikape a pran yon ti repo. Fòk gen yon palye entèmedyè nan chak chanjman direksyon ranp lan. Dwe gen yon bòdi pwoteksyon lateral kloure nan sòl la ki gen yon wotè 5 santimèt sou tout longè ranp lan. Fòk beton ki fè pant lan pa swa. Fòk li graj pou anpeche chèz moun andikape a glise. Ranp lan dwe gen yon ba sipò pou moun andikape a apiye ak men l. Nivo siperyè ba sipò a dwe mezire 90 santimèt, enferyè a menm 70 santimèt. Yo dwe koube nan koumansman ak nan finisman. Fòk yo gen 4 santimèt dyamèt. Epi fòk yo solid, pou ranfòse fòs moun andikape yo. Konsa, n ap fè yo bliye andikap yo ak libète y ap ka sikile.
Se yon mesaj Sekreteri Deta pou Entegrasyon Moun Andikape yo ak sipò teknik CBM ak Misyon Nasyonzini an nan kad kanpay Kay pa m aksesib.
Ekri nou yon tèks mesaj pou di nou sa w panse nan nimewo sa a. oubyen voye yon imel nan adrès sa a. Ou ka swiv nou sou Facebook, Twitter ak YouTube.